Bonjour bonjour bonjour koman nou ye nou salye nou tout ankò jodi an e nou vle diw byen veni ankò sou chanèl pa nou an bon gou kwizin kreyòl e nou tounen jodi an pou nou prezante ou yon bwason ki reyèlman enpòtan si ou santi vant ou twò gwo ou bezwen kase vant ou enben videyo sa jodi an se pou ou ke li ye e nou ankourajew pataje videyo sa. Gade li e e e si ou fè sa ou pap regrèt paske wap jwenn rezilta nan bwason sa ke nou pral ofri w jodi a rete branche nap tounen talè. Ok mezanmi sa se tout engredyan ke nou bral itilize pou nou fè bwason sa ki ap edew pèdi grès nan kòw e ki ap edew tou pou clean pou netwaye sistèm ou e premye bwason ke nou bral fè se yon E se yon dlo avèk sitwon ke nou bral fè. E nou genyen dlo an la a, dezyèm bwason an. N ap itilize pou premye bwason an sèlman dlo avèk sitwon. E pi nou ap itilize dlo an tyèd. Dezyèm bwason ke nou bral fè, nou bral itilize zenjanm. kanèl epi siwo myèl e spesyalman lè w leve lè maten ou konnen si w bezwen retire grès nan kò w e si w bezwen tou pou netwaye sistèm ou premye bagay ke w ap fè lè w leve lè maten se dlo sa ke nou pral montre w kòman pou w fè l pou w kapab bwè l lè maten l ap ede w anpil pou l netwaye w e pou l retire grès nan kò w vant ou ap desann si w gen pwoblèm e pou kase vant ou. Mwen gen yon e pen sou dife an la a, kisa m ap fè? Premyèman, nou pa p bouyi dlo an, men nou ap chofe dlo an. Sa se yon kòp edmi, yon tas edmi dlo ke w ap bezwen. M ap vide li nan pen nan pou dlo an sèlman tyèd. Nou pa bezwen l twò cho. E pi m ap bezwen yon bout sitwon. Ok, m ap bezwen yon bout sitwon pou m kapab fè bwason sa a. Lè dlo a, dlo a sanse tyèd la, paske m pa bezwen, ide a m pa bezwen l cho, mwen bezwen l sèlman tyèd. Sa m ap fè, m ap fèmen dife an, m ap vide dlo sa a. Nan vèr sa a ke mwen genyen la a. E pi, m ap mete sitwon an ladan l. M ap mete ju sitwon an ladan l. Ok mezanmi, sa se premye bwason an. Le maten, avan ou leve, si ou fe sa, li pa menm pran ou yon, li pa pran ou 5 minit pou fel, pou ede tet ou. Ou bwè dlo sa a jen, san ou poko manje anyen, chak maten si w bwè l, w ap jwenn rezilta a. Mwen asire w, eseye l pou wè epi wa di m si l travay pou ou. Nou pral fè yon dezyèm bwason, n ap toujou bezwen pen nan sou dife sa a. M ap toujou itilize tou yon tas edmi dlo. Yon tas edmi dlo mezanmi, m ap mete dlo sa a. Sèt fwa si dlo sa a, n ap kite dlo a bouyi. Pandan dlo a ap bouyi, Nou ap mete kanèl avèk ann etwale nan dlo sa a. M ap lave yo. M ap kite l bouyi. Lè l fin bouyi, epi tou nou ap kontinye avèk lòt stèp yo. Ok mezanmi dlo nou an li sanse ap bouyi sou dife an la e sa m ap fè mwen gen yon mòso zenjanm ki vrèman enpòtan si w bezwen pèdi pwa mwen pral graje zenjanm nan ou ka blende l kèlkeswa sa k pi fasil pou ou ou ide a se graje li m ap graje mòso zenjanm sa a pou m adisyone l nan dlo a epitou pou nou fè Bwason sa a, mwen ankouraje nou pa mete suk, itilize siwo myèl ki natirèl paske si ou bezwen pèdi pwa, ou bezwen kase vant ou, li reyèlman enpòtan pou pa konsome suk paske suk e li pwodui grès, l ap mete anpil grès nan kò nou e siwo myèl la se yon eleman kle e pou konsome si ou bezwen pèdi pwa oubyen. Bezwen vrèman kase vant ou spesyalman bwason sa se pou kase vant pou retire grès e pou netwaye sistèm ou tou ok mwen genyen zenjanm nan la ki graje dlo an ap bouyi. Map mete l ladan. Map toufe l ankò pou yon 2 a 3 minit pou zenjanm nan kapab e e e bouyi tou nan dlo an. Map bezwen mete yon sitron jaune tou. Mwen retire tèt lan se sèlman pou la prezantasyon ke mwen retire mòso sa a pou m mete bò kòp bò tas lan. Mwen ap itilize, m pap mete tout, m ap itilize yon mòso sitron pou nou kapab mete enpe ji sitron nan te sa a ki ap ede nou anpil anpil. Map pran yon mòso sitron. Te an li sanse bwason sa a, oubyen te, kèlke swa jan nou vle rele l, li sanse prè. Mwen bral koule li. Vwala mezanmi. Lè n fin koule l, nou pral mete l nan tas la. E m ap mete ji sitwon an. Siwo myèl la son kiyè a 2 kiyè siwo myèl. Mwen m mete yon kiyè. Sa depan de jan ou vle l dous. Men m ankouraje ou pa bezwen mete anpil. Ou bwase li jiskaske siwo myèl lan li fonn. Ok mezanmi. Epi mòso sitwon sa a. Ou ka tou mete yon mòso sitwon ak tout po an nan te a pandan l byen cho a. Paske ze sitwon an li reyèlman enpòtan. Li gen anpil vitamin tou ze sitwon an. Na. E dezyèm bwason an li cho, sa nou konseye w fè, lè maten avan ke w manje, an nou di 30 a 45 minit avan w manje lè maten, ou pran te sa a. Sa a jen, depiw leve ou bwè sa avan ou kòmanse aktivite ou manje nenpòt bagay, sa li reyèlman fasil pou fè, swa ou fè youn oubyen lòt lè maten ki ap edew anpil pou retire grès nan kòw e pou netwaye sistèm ou tou. Mwen espere ke ou te enjoy video sa a, mwen espere ou eseye l tou si ou bezwen kase vant ou e fè m konnen lap wap jwenn rezilta a si ou fè l. Mèsi paske ou te pran yon ti tan pou te gade nou jodi an nan video sa a, nou te kontan retwouve ou, nap wè nan yon lòt video, a la pwochèn.